Nan moman beni sa a, nou pran l pou n kapab pataje yon grenn pawòl ansanm avèk ou ki kapab ede w pou tout tan e pou tout letènite. Trè enpòtan! E m bezwen pataje yon grenn pawòl avèk ou ki kapab ede w. Amèn! E pa bliye pwogram pa w la ki se pwogram Une voix prophétique dans le désert. Pwogram Une voix prophétique dans le désert se yon pwogram ki anchaje pou ansenye laverite. Nou gen yon konpwomi, amèn, nou gen yon responsablite, amèn, avèk jenerasyon sa. Paske gen yon jenerasyon ki te pase, moun ki te ladan l yo te gen yon travay yo t ap fè pou Bondye. E konsa tou, kounye a, n ap viv nan jenerasyon pa nou an, Bondye make nou, li chwazi nou, li tache nou, amèn, pou nou kapab e konpli yon misyon pou li jiskaske nou al fè wout nou. E Bondye beni w, ou menm k ap wè pwogram sa a swa atravè YouTube oubyen atravè Facebook, pa bliye ke pawòl sa yo se pawòl pou fè yon lòt moun tande l pou l kapab ranje pye l si l kwochi, amèn, si l dwat tou. l ap kenbe pi fèm dan le Seyè. Kite m pataje yon pawòl ansanm avèk ou. Aswè a m bezwen pale ou pou yon ti moman, yon ti moman, danje ki genyen lè yon moun chite. Danje ki genyen lè yon moun chite. Lapawòl Bondye di nan Lik chapit 9 vèsè 62, tande sa pawòl Bondye di. Li di konsa. Jezi reponn li, Moun ki mete men nan yon travay epi k ap vire tèt gade dèyè, moun konsa pa ka sèvi nan peyi kote Bondye Wa a. Etènèl, nou ba w glwa, nou glorifye non w, nou ba w glwa, ou menm sèl ou merite pou sa w ye nan lavi nou. Ou va beni chak moun, Seyè, nan yon ti moman, k ap kapab beni nanm yo e beni nanm yon lòt moun. Fè yo gras Seyè paske nou konnen separe de ou lòm pa kapab fè anyen. Nou soupri o Dye damou nan le non presye Sovè Jezi Kris, li menm ki viv ki rèy e kap reye o syèke dè syèk. Men frè e sè nan le Seyè, tande. M bezwen wè ansanm avèk ou de pwen ki trè enpòtan. Jezi Kris di konsa, yon moun ki met men nan yon travay kap vire gade dèyè, Moun sa a li pa kapab sèvi nan peyi kote Bondye wa. Tande byen sa map di a. Yon moun ki mete men nan yon travay ki vire gade dèyè, moun sa a paka sèvi nan peyi kote Bondye wa. Pa bliye. M gen 2 pwen pou m pataje avèk ou. Nòmalman, e si n t ap bay e pawòl sa a yon tit, nou t ap di konsa ke danje ki genyen lè yon moun chite. Lè nou pale de yon moun chite, gen 2 tip de chite, gen 2 tip de chite. Gon moun ki chite ki ale nan lemond, gen yon lòt ki chite ki rete anndan e kay la oubyen anndan legliz la jan m te kapab di l la tande byen tande tande tande tande tande mwen di konsa ke gen yon moun ki chite ki ale nan lemond men gon moun ki chite ki rete anndan legliz la moun ki chite ki ale nan lemond lan li gen menm pwoblèm avèk moun ki chite ki rete anndan legliz la paske si legliz la anlve youn ladan yo pa prale kanpe la lapawòl Bondye di lè n asepte Jezi Kris selon m ap pale de Lik chapit 14 vèsè 28 selon lapawòl Bondye lè w asepte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou ou antre nan yon pwosesis Pou ou konstwi yon kay pou Bondye vin abite. Ok. Lè ou chite, lè ou chite, kay la kanpe. Sa vle di konstriksyon an pa avanse. M di w m gen 2 pwen pou m pataje avèk ou. Lè ou chite, premyèman, lapawòl Bondye di ke nou se sèl pou mond lan. Se nou menm ki la pou sale latè. Sa vle di lè ou chite. Ou vin tounen yon sèl ki pèdi valè ki pa gen gou. Amen moun pa ka fè anyen avèk ou ankò ou sèlman itil pou yo kapab voye atè pou moun pile yo e sak fè li di moun ki met men nan yon travay ki vire gad dèyè li pa bon pou sèvi nan peyi kote Bondye ou a ok premye pwen an lèw chite ou tankou yon sèl ki pèdi gou ou pa bon pou fè anyen Ou sèlman la pou yo voye sèl la atè pou moun kapab pile l. Dezyèm pwen an, lè ou chite, ou se yon kay ki te an konstriksyon, ki kanpe, ki pa gen pòt, ki pa gen fenèt. Rat vin abite nan vye nan kay la. Moun antre vin fè tenten anndan kay la. Moun twalèt anndan kay la. Krapo antre nan kay la. Vwazen ozalantou yo. jete fatra anndan kay la. Sa vle di, lè ou chite, li vin yon danje pou lavi ou. Paske kounye a, lè n pale de rat, rat yo se yon tip de demon, krapo se yon tip de demon, sèpan se yon tip de deman, demon, fatra yo tou se salte ki egziste, ki vin abite nan lavi ou. Sa vle di, lè w chite l se yon danje pou ou. Li se yon danje total lè w chite. Se sa k fè, lapawòl Bondye di, Jezi Kris menm k ap pale, se pa ni yon apòt, ni yon pwofèt k ap pale la a, se Jezi Kris de Nazarèt k ap pale. Li di konsa, Moun ki mete men nan chari a, oubyen moun ki mete men nan yon travay, li vire gad dèyè, moun sa a pa bon pou sèvi nan peyi kote Bondye w a. Tande byen, mwen di w gen de pwen ki enpòtan ou bezwen souliye yo. E mete pwen anba yo. Mete pwen devan yo. Lè w chite, ou tankou yon sèl ki pa bon pou anyen, li pa ka bay okenn bagay gou, y ap sèlman voye l atè pou moun pile l. Se sa Jezikri di. Lè w chite. Ou se yon kay ki te an konstriksyon, ki kanpe. Sa vle di kay sa a, li pa fin fèt, bèt antre anndan l vin fè sa yo vle. E sa k fè menm Jezi Kris li di konsa, lè yon moun te gen yon demon, demon an soti, yo met demon an deyò, lè demon an ale, lè l chèche kote pou l antre l pa jwenn, li chèche sèt lòt demon l met avè l pou l tounen vin antre nan kay la. Lè l tounen. Sil jwenn kay la pa okipe li antre nan kay la amen sil jwenn kay la okipe li pap ka antre kilè lè kay la okipe se paske kris ap viv nan kay la lè kay la pa okipe sèke moun nan chite lavil pa gen jezi kris ankò nan sans sa demon antre nan kay la yo vin fè moun nan vin pi mal ke janl te ye anvan annou fè yon eksperyans ansanm. Vire gade tout kote otou de ou menm. Vizite fanmi ou. Vizite moun ou te rekonèt. Gade pou wè tout moun ki te nan Jezi Kris ki chite, w ap wè lavi l vin pi mal ke jan l te ye anvan an. Li gen dwa gen ti mwayen ekonomi, men vi l se yon vi de salte. Li gen dwa gen ti mwayen ekonomi, men vi l se yon vi peche. Sa vle di, demon vin fè l fè sa li pa t janm konn fè anvan. Nan moman sa, gen yon bagay mwen vin di w. Si w konnen yon moun ki chite, pataje videyo sa ansanm avèk li pou l kapab repran kay li, pou l kapab fè tout sa ki depan de li menm pou l tounen vin jwenn Bondye. Paske lè w chite, li se yon danje pou ou. Mwen pale de de tip de moun ki chite, gon moun ki chite ki rete anndan legliz lan, gon moun ki chite ki ale nan lemond. Men tou le 2 moun sa yo, yo se menm bagay. Yo se menm bagay. Ok, si legliz anlve, yo tou le 2 ap pedi. Amen. E ti kal, ti kal sa moun ki chite krete andan legliz lan genyen, se paske li andan toujou, a nenpot moman li ka tande yon pawol li transfome. Aswe a gon bagay mwen vin di w kap enpotan pou vi w. Nenpòt sa k ta pase nan lavi ou, piga w chite. Nenpòt sa k ta pase nan lavi ou, piga w chite. Paske si w chite, demon ap vin abite nan lavi ou. E si ou menm k ap tande odyo, videyo sa, oubyen k ap wè videyo sa, si w son moun ki te nan levanjil ki chite, m ap envite w retounen vin jwenn Kris touswit. Paske lè w chite, demon pran lavi w antanke kay pou yo abite. Ke Bondye beni w, ke gras Bondye kouvri w, mwen swete ke pawòl Bondye sa a kapab sèvi w de gran benediksyon pou kapab fè yon revèy nan lavi w. Ke Bondye beni w, ke gras kouvri w, se te yon plezi pou mwen pou m te kapab sèvi w nan moman sa a, mwen espere ke pawòl sa yo yo jwenn kote nan lavi w pou yo abite. Se te frè w, zanmi w ki t ap sèvi w depi Santiago, Chili, nan komin Renca. Ke Bondye beni w. Shalom, shalom, shalom. Pa bliye ke pwogram pa w la ki se pwogram Une voix prophétique dans le désert. Ke Bondye beni w. Se yon plezi pou mwen pou m pataje moman sa yo avèk ou. Shalom.